Bonswa tout moun, bonswa tout telespektatè, telespektatris ki branche nou nan lè sa. Piske n konnen depi l fè lè sa, se toujou emisyon ke w renmen anpil lan Alphabet Sport ke n toujou pote pou ou. Fò n raple ke jodi an se dimanch, dimanch 27 mars 2022. Byenvini nan emisyon Alphabet Sport. Fò n di ke emisyon sa ki pase chak dimanch a pati de 3 zè, kote ke nou toujou pase sou plizyè lòt medya entènasyonal, tankou radyo Écoute FM nan Kanada ak radyo Télé Vierge, radyo Stereo 9, paj emisyon an ki se Alphabet Sport, epi JB TV Numérique, se tout moun sa yo ki pèmèt ou kabral kapab swiv show sa ki se Alphabet Sport. Nan emisyon jodi an, n ap genyen pou nou pale de seleksyon nasyonal senior lan puiske Ayiti nan kelke minit l ap gen pou li jwe kont ekip Gwatemala. N ap gen pou n fon revizyon de kantite match Ayiti jwe kont ekip Gwatemala, kiyès ki devan epi kiyès ki dèyè. N ap pale tou de Melchidaël Dumornay pandan semèn sa ki ranpòte yon twofe ki se Twofe Goal Dat Com ba li kòm etan meyè jèn jwez nan mond lan. Epi nap gen pou nou fon kout pye nan zafè eliminatwa koup du mond Qatar 2022 kote ke plizyè match te jwe nan mitan semèn nan, Portugal li menm li te jwe, gen ekip la France lan tou ki te jwe, san n pa bliye. Gwo fyasko a se fòmasyon italyèn nan lè l tonbe li elimine menm nan faz eliminatwa koup du mond Qatar 2022 an nap genyen pou nou fon rale de sa. Nan zòn Conmebol la le Brezil fè tonbe ekip chilyèn nan 4 gòl a 0, Arjantin bò kote ba l bat Venezuela 3 gòl a 0 e 2 ekip sa yo yo menm yap genyen pou yo jwe jounen jodi an men se pral a 7 è 30. Nap gen pou nou fon pale tou nan zòn amerik dizon nan zòn afrik lan Senegal kont ekip Ejip lan ki te jwe pandan semèn ki sot pase a la ebyen lejip de Mohammad Salah li gen rezon odepan de Sadio Mané Lèl bat ekip Sadio Mané an nap gen pou nou fon pale de sa. Epi finali CIMA kap gen poul fèt le premye juin kap vini la kote L'Argentine ki ranpòte Copa America ap gen pou li jwe kont ekip sa ki se L'Italie ki te ranpòte la Coupe d'Europe o depan de la fòmasyon anglèz de football.

Merci anpil merci avek judge barneboug li menm tankou janm dil ki ap kowòdone emisyon an dizon ki dèyè kamera yo jean Bernard Georges se li menm ki ap kowòdone emisyon yo non pam se Emmanuel Merson ki pote pou ou emisyon sa ki se alfabè sport ki pase chak dimanch a pati de lè sa spesyalman a pati de 3 zè sou plizyè medya. Andy Media nan dyaspora, Radyo Ecoute FM nan Kanada ak Radyo Tele Vyèj, san n pa bliye genyen Radyo Stereo 9 nan lakou Lèzetazini, paj emisyon an ki se Alphabet Sport epi JB TV Numerique se gras avèk moun sa yo ki pèmèt ou swiv gwo cho sa ki se Alphabet Sport. Dabò n ap demare emisyon an avèk sa ki gen awè avèk match amikal sa. Yon match amikal ke seleksyon ayisyèn nan lap gen pou li jwe se pral talè konsa Ayiti lap gen pou li rantre nan batay. Ayiti ap gen pou l jwe kont ekip Gwatemala tankou jan w kapab ap swiv kelke imaj. Ayiti Gwatemala kap gen pou l fèt se pral pli presizeman a 4 è, è ayisyèn ke match foutbòl sa li menm lap gen pou li fèt kote ke Ayiti Gwatemala match sa ki rantre nan kad preparasyon seleksyon ayisyèn nan kote preparasyon pou la lig dè nasyon de la konkakaf Ayiti ki pral eseye wè si la kapab remonte nan lig a kote ke li te ye el deja pèdi plas la li desann, an di li relege nan Ligue B. N ap raple ke Ayiti, Gwatemala, si n kapab eseye fon ti koudèy 2 kantite match ke ekip Gwatemala li menm, an di 2 dènye match ke ekip Gwatemala li menm li jwe, E tou dènye match ekip ayisyèn nan li menm li jwe nap fè w konnen ke ekip Gwatemala dènyè fwa ke l jwe se te le 25 mars ki sot pase a la sa vle di ekip Gwatemala li toujou genyen boul nan janm ni. Nap di ke Gwatemala te jwe le 25 mars ki sot pase a la kont ekip Kibèn nan li bat Kiba yon gòl a zewo men poutan ekip ayisyèn nan yon dènyè fwa ke l te jwe se te kont ekip. Jordani an Ayiti te jwe men Ayiti li menm li ta pral bat ekip Jordani an se te sou yon skor de 2 gòl a 0 Ayiti li menm li te bat Jordani le 4 septanb dènye kidonk si Ayiti li te bat Jordani le 4 septanb dènye Gwatemala te bat ekip Kiben nan le. le 25 mas ki sot pase a la, kidonk 2 jou de sla ke ekip Gwatemala li menm li te jwe. Men si n kapab fè yon ti rale oubyen yon fas a fas antre 2 ekip sa yo asavwa Ayiti e Gwatemala. An n wè 2 ekip yo kòman oubyen kijan yo menm yo te jwe N ap fè w konnen ke ekip ayisyèn nan Ayiti kont Gwatemala, 2 ekip sa yo, yo deja jwe sou yon total de 16 fwa. Sa vle di, Ayiti, Gwatemala, yo jwe 16 fwa. Nan 16 fwa ke Ayiti, Gwatemala li menm li jwe a, n ap raple w ke Gwatemala li gen rezon, an n di li fè yon total de 9 viktwa, Epi ekip Ayiti an li fè 5 viktwa e yo fè 2 nul dans l'ensemble. Tande byen, mwen di ke Gwatemala li fè 9 viktwa, Ayiti li fè 5 viktwa epi yo fè yon total de 2 nul dans l'ensemble. Sa vin ba yon total de 16 rankont antre 2 ekip sa yo. Fòn di ke yon dènyè fwa ke Ayiti li menm li te jwe kont ekip Gwatemala, se te an janvye 2009, si n raple m trè byen, an janvye 2009 Ayiti te jwe kont Gwatemala, lè sa a seleksyon nasyonal ayisyèn nan li ta pral tonbe devan ekip gwatemaltèk la, se te sou yon skò 2 yon gòl a zewo. De 2009 a no jou, sa fè yon total de 13 an, Sètadi 13 an apre, 2 ekip sa yo, y ap genyen pou yo rekwaze ankò, an di 13 an kèlke mwa, y ap genyen pou yo jwe ankò, n ap pale de ekip Gwatemala e ekip ayisyèn nan, match ki ap gen pou l fèt nan Georv Pank Stadium nan nan lakou Lèzetazini, an Florid, pli presizeman nan Fort Lauderdale, se la match foutbòl sa, li menm, l ap genyen pou li jwe kote ke Tout preparasyon yo yo menm yo deja fèt anpil jwè ki deja rejwenn gwoup lan, dènyè seyans antrènman li menm li fèt deja, ann atandan pou n kapab konnen ki 11 ki 11 ke antrenè prensipal la n ap pale de Jean Jacques Pierre ki 11 l ap gen pou li alinye devan ekip Guatemala. Jiska prezan mwen menm pèsonèlman m pa konnen ki 11 ke Jean Jacques la ap genyen pou li alinye men se pral tou swit avan match la kòmanse sètadi nan kèlke minit avan match la li menm li demare ebyen antrenè prensipal la Jean Jacques Pierre l ap genyen pou li bay 11 k ap genyen pou kapab demare. kontre la fòmasyon gwatemaltèk de foutbòl men sèlman sèlman nou ta swete ke ekip ayisyèn nan ta fè yon bèl viktwa o depan de la fòmasyon gwatemaltèk de foutbòl viktwa sa ki ap remonte moral seleksyon ayisyèn nan pa rapò avèk tout pale anpil nou konnen ki genyen anndan seleksyon sa de jwè ki yo menm pa vle ki pa vin jwe yo anpil nan yo ki pran pretèks yo bay plis. Yo bay plis aksan avèk klèb yo. Yo pa prezan. Ann di, pami moun ki pa prezan yo, ann di se 2 pilye ki pa prezan. Johnny Placide, ki se pòtye nimewo 1, li pa prezan avèk ekip ayisyèn nan. E genyen, n ap pale byen de Frantzy Pierrot, li pa la avèk ekip ayisyèn nan. Duckens Nazon ki se chouchou. pèp ayisyen an, misye ki pa prezan avèk ekip ayisyèn nan. An gwo, nou kapab di, nou kapab di ekip ayisyèn nan, li nan batay, se pral a 4 è, kontre la fòmasyon gwatemaltèk de foutbòl a 4 è, Ayiti, l ap gen pou li jwe, se pral kont ekip sa ki byen se la fòmasyon Gwatemala. Nou espere yon viktwa di kote dèzayisyen. Yon gran mèsi avèk Josh Barneboug ki li menm ki se yon enfatigab ki pa janm pa la dèyè kamera yo. Donk Josh ki toujou ap ede nou pwiske zafè kamera yo se zafè pa l, se li menm ki toujou ap jere kamera yo. Jean Bernard Georges ki ap kowòdone emisyon sa a. Non pa m se Emmanuel Merson k ap prezante w show sa ki se Alphabet Sport. N ap raple ke nan fen emisyon an ou menm telespe ou menm telespektatè e entènot w ap kapab gen chans pou w kapab rele n ap sèlman poze w yon kestyon tande byen n ap poze w yon kestyon depi w reponn kestyon an n ap mete minit pou Son bagay kap fèt sou plas. Ou rele kounya la, ou reponn e le menm moman n mete minit pou ou. Se konsa n fè l. Donk nap toujou kenbe koutim sa chak dimanch pou nou fè l konsa. Epi, si n pale de seleksyon nasyonal ayisyèn, men fwa sa nou pral pale de sa ki gen a wè avèk la koup de Frans. Koup de Frans bò kote medam yo, piske n konnen nou genyen pa mal de jwez ayisyèn ki yo menm ap jwe nan lakou la Frans. Si n kapab pale an dezyèm divizyon, nou gen 2 jwez tankou Roseline Eloissaint, nou genyen Sherlie Jeudy, nou genyen toujou an dezyèm divizyon Mikerline Saint Felix, Chelsea Surpris. An premyè divizyon, nou genyen Melchidaël Dumornay n ap gen pou n pale de li talè konsa. Nou genyen tou prezans de yon moun tankou Ketna Louis. E san n pa bliye, Nerilha Mondesir se pami moun ki ap evolye an premyè divizyon nan chanpyona fransè a. Men, tout te nan kous la pou la koup de Frans. Men, fwa sa a nou arive, nou arive fwa sa a nan faz demi final, kote demi final yo, yo menm, Yo jwe maten an avèk yè. Depi yè ekip Paris Saint Germain an te gentan bat Fleury sou yon skò de 4 gòl a 2 e Paris Saint Germain ki kalifye pou la grand final kote ke depi yè l tap tann ant FC Nantes e Uzeu se FC Nantes de Rosiny Loissaint Uzeu de Chelsea surpris ebyen Chelsea surpris li menm ta pral surprise tout moun. Lè ekip li an li bat maten an nan duel fas a fas ant Roseline Eloissaint e Chelsea Surpris nan lòt demi final la kote ke 2 Grenadier yo yo menm yo te fas a fas Chelsea Surpris li gen rezon sou Roseline Eloissaint e li gen rezon o depan de Roseline Eloissaint e lè ekip li a bat FC Nantes 2 gòl a 1 ou kapab gade nan imaj sa wap gade la. Gen pami 3 moun ki atè yo, wap wè 2 blanch, yon nwa ebyen nan mitan nwa ki nan mitan se Chelsea Surpris map pale nan ranje ki atè nèt la. Ou kapab wèl trè byen Chelsea Surpris ki se yon entènasyonal ayisyen dabò nou te wèl ansanm avèk seleksyon nasyonal ayisyèn nan nan Repiblik Dominikèn lè n tal jwe faz eliminatwa koup du mond li menm Chelsea Surpris Li menm li te prezan. E la, Chelsea supri ki deja kalifye avèk klèb li ki se Uze kontre an final de la koup de Frans bò kote medam yo kote Chelsea supri pral gen yon gwos gwos ekip devan l ki se Pari n ap pale byen de ekip Pari Sen Jèmen an e Pari Sen Jèmen ki f nan elit foutbòl fransè a ki fè pati de Big Three a, Top Three nan klasman chanpyona fransè an, Paris Saint Germain li ladan l, donk use de Chelsea surpris l ap genyen pou li al fè final kontre la formation parisienne de football, yon grand final ki ap gen pou l fèt se pral le 15 me, le 15 me k ap vini la. Paris Saint Germain, Ize, donk tout ayisyen, tout ayisyen nèt nou espere ke yo menm yo ta al sipòte ekip Ize a ki gen ladan l entènasyonal ayisyen Chelsea Surpris. Si n pale de Chelsea Surpris an dezyèm divizyon men n ap fon kout pye an premyè divizyon. Ebyen, an premyè divizyon, n konnen l trè byen. Alò, lè m di an premyè divizyon, n pa pral pale de ekip oubyen ekip foutbòl ki ap jwe an premyè divizyon nan chanpyona franse a, men pito, nou pral genyen pou nou pale de jwez sa, jwez sa ki pa lòt moun ke Melchie Daël Dumornay. Ebyen, kisa n ap di w? N ap fè w konnen ke, n ap fè w konnen ke Melchie Daël Dumornay ki ranpòte yon twofe, Twofe sa ke entènasyonal ayisyen an li menm li ranpòte, n ap pale byen de Melchie Daëlle Dumornay ki ranpòte twofe sa, li pran pri sa kòm meyè jèn jwez, yon twofe ke Goal, jounal sa ki se Goal.com li bay avèk Melchie Daëlle Dumornay, e jan n ap gade l la sa se imaj Melchie Daëlle. E Dumorne li menm avèk twofe a ki nan men li ke Goal.com li menm li te bay entènasyonal ayisyèn nan. Ebyen se yon pakèt jounalis ki yo menm te vote. An di twofe sa gen anpil gran jwè ki pran l deja bò kote mesye yo. Si n ap pran yon moun tankou Rodrygo ki se jwè ekip Real Madrid lan li te pran l nan lane 2000 m kwè se te 2020 ke l te pran l. Ebyen, lane dènyè, Melchidaëlle Dumornay te fini nan top five lan, l te kòm senkyèm meyè jwez du mond, e sezon sa aprè l fin kite AS Tigres an Ayiti, li travèse nan ekip Stade de Reims lan, ebyen li ranpòte twofe sa, ebyen entènasyonal ayisyèn nan ki fè gwo deklarasyon tou swit aprè ke l fin ranpòte twofe sa, e yon deklarasyon ke li menm li pibliye sou kont Twitter li. Kisa Melchie Daelle Dumornay li menm li di aprè l fin ranpòte twofe sa? Ebyen Melchie Daelle Dumornay sou Twitter, jan n ap gade imaj lan, li di ke mwen santi m onore dèske m ranpòte pri NXGN nan, se yon pri ke Goal.com, jounal sa li menm li toujou bay, ebyen l santi, m santi m onore. deske mwen pran pri sa. Merci avek Bondye avek jounal Goal e tout moun ki te edem yo menm deyò e sur le terrain poum kapab rive kotem ye la e osi avek fan yo e trofe sa ki e m kapab di e trofe toujou nan deklarasyon Melchidael Dumornay ki di ke trofe sa se yon booster ebyen map kontinye poum bay tout dapre deklarasyon entènasyonal ayisyèn nan Melchie Daëlle Dumornay ki fè deklarasyon sa tou swit apre jounal Goal.com li menm te fin bay jwez lan nap pale byen de Melchie Daëlle Dumornay gwo twofe sa ki se twofe NXGN nan Yon twofe ke se pa fasil pou wè yon ayisyèn ki ranpòte twofe sila. E Melchidaël Dumornay li menm, li deja ranpòte twofe sa. Nap toujou rete, dizon, nap genyen pou nou travèse rapid aletranje, men avan nou travèse aletranje, nap sèlman obsève yon kout poz, epi nap tounen rapid pou swit.

Folklore, le sport avec science et art, l'alphabet sport, sport.
Mèsi anpil, mèsi avèk euh, tout moun ki yo menm toujou fè nou konfyans e ki toujou branche cho sa ki se Alphabet Sport, yon cho ki pase chak dimanch a pati de 3 zè sou plizyè e medya aletranje e menm an Ayiti. Fò n di ke aletranje, pli presizeman o Kanada. Show a pase sou Radio Ecoute FM, li pase sou Radio Télé Vierge, Ozetazini li pase sou Radio Stereo 9, epi san n pa bliye paj emisyon an ki se Alphabet Sport, epi show a ankò ki pase sou JB TV Numérique chak dimanch. Men tou, JB li menm se li menm ki ap kowòdone emisyon sa. e dèyè kamera yo se Jòj Barneboug, pa bliye m di w deja, mwen di w deja e nan fen emisyon an ou menm telespektatè ou menm k ap swiv cho a w ap kapab rele nan 813 390 56 36 jan w wè e nimewo a ap parèt la pa anba 813 390 56 36 w ap kapab rele yon fason pou kapab patisipe nan emisyon an n ap sèlman poze w yon kesyon. Depi n fin poze w kesyon ou reponn, n ap mete minit pou ou sur plas, nou p ap pran tan. Menm kote ou reponn nan epi nou tou mete minit lan pou ou, n ap just di w konfime l. Nan fon kou pye fwa sa a aletranje, aletranje k ap mennen nou dirèkteman nan sa ki gen a wè avèk eliminatwa Koup du mond Qatar 2022, pa bliye konpetisyon sa kap fèt du 21 Novanb au 18 Desanb, Qatar 2022, ebyen pandan semèn nan anpil match yo menm yo te jwe men pami match ki tap jwe pandan semèn nan genyen L'Italie, ekip Italyèn nan ki fon fyasko. Lèm di fyasko, ekip Italyèn nan ki di adye avèk faz final koup du mond lan e ki pa pral jwe koup du mond sa nan peyi Qatar yon konpetisyon ki se yon konpetisyon mondyal ke ekip italyèn nan pa pral jwe pou yon dezyèm fwa youn kole ak lòt. Met ap di ke Italie pou yon dezyèm fwa youn kole ak lòt Li pap patisipe nan koup du mond lan aprè la Russie 2018, seleksyon Italyèn nan li ap rate Qatar 2022 aprè yo fin pèdu yon gòl a 0 devan ekip sa ki pa lòt ekip ke ekip Masedwàn du Nò lan. Ebyen mèkredi k sot pase a la N ap raple ke gòl Masedwàn nan se te Aleksandar Trajkovski ki te make l nan 92 zièm minit de je. Fò n raple ke misye se ansyen jwè ekip Palerme nan ke li menm li ye. Kidonk se ekip sa Masedwàn di Nò ki retire Litali nan kous la pou l pa al jwe koup du mond. Fò n di w ke pou Mondyal 2018 lan, se te Larisi ki te anpeche ekip Italyèn nan ale nan faz final sila, kote ke yo te pèdi alale yon gòl a zewo e nan retour yo te fè zewo zewo nan match sa devan La Suède, ebyen ki ta pral prive yo de Mondyal. Russie 2018 lan, se ta pral pou la premyè fwa depwi 60 an, e fwa sa, Azzurri yo jwenn eliminasyon yo devan ekip Masedwàn di Nò lan, yon gòl a zewo. Kidonk, ekip italyèn lan ki deja di adye avèk Faz final konpetisyon sa ki se la koup du mond, la koup du mond Qatar 2022. Si Ayiti di, si l'Italie l di adye avèk faz final Qatar 2022 an ebyen fò n diw ke nap eseye, nou pral eseye wè pakou ekip Italyèn nan nan zafè koup du mond. Nap raple ke an 1930 ekip Italie a li pat prezan nan koup du mond. An 1934 avèk 38 Italie te prezan Li ta pral ranpòte koup du mond sila. E an 1950 ekip italyèn nan li menm li ta pral ri elimine an kar de final. An 54 yo ta pral elimine an uityèm de final. An an 58 ekip italyèn sa li pat patisipe. 62 avèk 66 yo ta pral elimine an uityèm de final. An 1970, Litali ta pral rive nan final men l pa t pran twofe sa. An 1974, koup di mond sa a, ekip italyèn nan ta pral elimine an uityèm de final. E n sonje envensibilite dinozòf ke yon moun tankou Manno Sanon li menm li ta pral bat, dinozòf ki te fè yon pakèt tan san l pa janm pran gòl. Ebyen gras avèk. Entènasyonal Ayisyen sa le regrete memwa de Manno Sanon ki ta pral bay Dinozòf yon gòl lè sa ekip Ayisyèn nan te tonbe 3 gòl a 1 devan ekip Italyèn sa nou sonje pas sa ke Philippe Vob te fè pou Manno Sanon e Manno Sanon te kouri avèk tout moun e li ta pral bay Dinozof gòl la. Sa se te nan koup dimond 1974 e ekip italyèn nan ki ta pral elimine an uityèm de final mondyal sa ki te fèt nan peyi Lalmay. An 1978, ekip italyèn nan te fini an katriyèm pozisyon. N ap di w ke an 1982, Litali ta pral ranpòte koup dimond sa. E an 86, Ekip Italyèn nan ta pral rive nan ta pral rive nan uityèm de final. An 1990, Ayiti ta pral fini an twazyèm plas. 94, Itali te rive nan final. An 98, kar de final li te elimine. An 2002, Ekip italyèn nan ta pral elimine nan uityèm de final, lè sa n sonje koup du mond sa trè byen an 2002, yon koup du mond ke le Brezil li ta pral pran ho la men o depan de la fòmasyon allemand de football. N ap di w ke toujou ekip italyèn sa An 2006 li ta pral ranpòte koup du mond la, 2010 ak 2014 ebyen la l kòmanse bat ba puiske 2 ane sa yo ekip italyèn nan ta pral elimine dirèkteman nan faz de gwoup. An 2018 ak 2022 ekip sa ki se la fòmasyon italyèn de foutbòl ebyen li ta pral elimine an an di 2018 ak 2022 ekip italyèn nan li pa jwenn kalifikasyon l Pou la koup du mond, n ap raple ke koup du mond 90, koup du mond 2018 lan ki te fèt nan peyi la Risi e koup du mond sa ki se koup du mond 2022 an ki ap gen pou l fèt se pral nan peyi Katar ki donk nou fon gwo gwo gwo gwo rale konsènan de ekip Italyèn nan konsènan de patisipasyon la fòmasyon Italyèn de foutbòl. nan sa ki gen a wè avèk la koup du mond. Si n pale de Litali, fòk nou ta pale tou de ekip pòtigèz lan, de ekip pòtigèz lan fòk nou ta fè yon rale rapid de la fòmasyon pòtigèz de foutbòl, Pòtigal de Cristiano Eeuh Ronaldo nap mande avèk reji mèsi anpil. Ekip pòtigèz lan ki tap jwe kont ekip sa ki se la fòmasyon turk de football jan wap gade l la Itali la Turk am Portugal la Turki ebyen Portugal ki elimine ekip turk lan 3 gòl a 1 nan demi final baray zòn Ewop ekip Portugal la ki te ouvri skò lan par Otavio nan 15 yèm minit de jeu Diogo Jota li menm li ta pral make dezyèm gòl la pou ekip Italyen nan e genyen Burak Yilmaz ki ta pral redui skò lan pou lè Turk e nan 65 yèm minit de je Mathieu Nunez ta pral make twazyèm gòl la ekip Pòtugal la li menm nan 94 yèm minit de je ebyen yo tou jwenn kalifikasyon yo pou la final baraj yon final kap gen poul fèt Mardi pwochen, kote ke Litali, dizon kote ke Pòtugal de preferans, Pòtugal, li pral genyen pou l fè final sa kont ekip Masedwàn nan, yon Masedwàn tankou jan m di l deja, ki li menm te bat ekip Italyèn nan e ki tou retire Litali nan kous pou koup du mond Qatar 2022 a lè Masedwàn li menm li bat ekip Italyèn nan. sou yon skò de yon grenn gòl a zewo. N ap toujou rete nan sa ki gen awè avèk eliminatwa koup di mond, men fwa sa nou prale si n soti an Ewop avan n ale nan zòn Conmebol la, nou prale an Afrik, puiske an Afrik match anpil moun t ap tann oubyen match ke ki t ap fè anpil moun plezi, se te match sa Senegal kont ekip. Ejip la. Lèw di Senegal, premye moun ki vin nan tèt ou se Sadio Mané. E lèw di Lejip, premye moun ki vin nan tèt ou, li pa lòt moun ke Mohamed Salah. Jan wap gade imaj yo sou ekran nou, se te yon duel antre 2 jwè sa yo, Sadio Mané avèk Mohamed Salah. Ebyen, Lejip li bat Senegal, yon gòl a zero gras ak yon otogòl de Salvio Ciss ki li menm pèmèt viktwa sa ak ekip la nan baraj ale Qatar 2022 a. Fò n raple ke match sa ki te jwe vandredi ki sot pase la, fò m di w ke Mohamed Salah ak Sadio Mané se 2 jwè ekip Liverpool la kote yo te fas a fas nan final. Kan nan, e Mane te gen rezon sou sa la nan final Kan nan ki se la Koup Dafrik dè Nasyon, lè l te ranpòte Koup Dafrik dè Nasyon an o depan de Mohamed Salah, ebyen jodi a la menm menm menm, se pa Mohamed Salah, se pa Sadio Mane ki gen rezon, men se pito yon moun tankou Mohamed Salah ki li menm deja bat, an di ki sot bat. Sadio Mané nan grann final koup dAfrik dè Nasyon an, an dizon, an di Salah ki bat Sadio Mané nan match ale baraj zòn Afrik lan, ebyen li bat li yon gòl a zewo, yon otogòl. Pa bliye ou menm ou pral kapab rele talè konsa nan 813 390 56 36. Tande byen 813 390 56 36 nap sèlman poze w kesyon, lè n fin poze w kesyon an ebyen depi w reponn sou plas nap tou mete minit pou w. Tande byen wi, nap poze w kesyon wap fin reponn kesyon an sou plas nap tou mete minit pou w e ou menm tou wap gen pou konfime l pou di nou ke w jwenn minit lan. Nap toujou rete nan eliminatwa koup du mond Qatar 2022 aprè aprè n fin pale de. Lewòp, nou pale de Lafrik, ebyen fwa sa nan fon kout pye nan zòn Amerik di Sid lan, la Conmebol, se la ke n prale pou n di w ke jedi ki sot pase a la, le Brezil li te jwe nan faz eliminatwa malgre kalifikasyon ekip Brezil la, le Brezil. malgre sele sa yo yo menm yo deja kalifye pou mondyal Qatar 2022 an, ebyen sa pat anpeche yo te mete tout grif yo deyò pou yo te bat ekip chilyèn nan, yon ekip chilyèn ki te gen prezans 2 gran jwè tankou Alexis Sanchez te prezan, Arturo Vidal te prezan, Claudio Bravo li te prezan, e menm tou Gary Medel li te prezan pou n site sa yo sèlman, sa vle di Chili ki te gen tout zam li yo, de menm tou le Brezil ki te genyen tout zam li yo tou. Ann di ke Brezil bat sou yon skò de 4 gòl a 0, 4 gòl ki enskri pa Neymar sou yon penalite nan 44 èm minit de je. Dezyèm gòl lan ta pral enskri pa Junior Vinicius nan 45 èm minit de je plis tan adisyonèl. E genyen Philippe Coutinho ki te enskri pa l la tou nan 72 èm minit de je sou penaliti. E pi Richarlison ta pral make grenn gòl pal la pou kloure ekip chilyèn nan lè Richarlison li menm te make li nan 90 minit plis 1 an di plis tan adisyonèl Litali Brezil Chili 4 gòl a 0. Toujou lòt match nan zòn Conmebol la se Largentine bò kote pal Largentine li n ka di ke ekip Argentine nan li bat Venezuela. 3 gòl a 1. Lajantin bat ekip Venezuela, se pito 3 gòl a 0 avèk 2 reyalizasyon de Gonzalez, Di Maria ak Lionel Andres Messi. Se 3 moun sa yo ki enskri gòl pou la fòmasyon d'Argentine de football. Fò n raple ke 2 ekip sa yo, a savwa L'Argentine et le Brésil ap gen pou jwe madi kap vini la ki ap 29 mars. Fò n di ke madi 29 mars se ap yon gwo dat. lap ye pou peyi Dayiti, ebyen madi 29 mas, Bolivi lap resevwa ekip brezilyèn nan, Ekwatè bò kote pal lap gen poul resevwa ekip anglèz lan nan toujou eliminat dizon Ekwatè ap resevwa ekip Ajantin nan toujou nan eliminatwa koup du mond. E fòn raple ke Ajantin ni Ajantin ni Brezil yap gen pou yo jwe se pral a Euhh match sa yo kap gen fèt a 7 è 30 merci anpil a 7 è 30 epi nap toujou rete wi nan nan nan nan nan nan paj entènasyonal la puiske genyen de nouvèl an brèf kem pa ka pa ba ou nou konnen dosye Mbappé a li menm lap fè pale de li anpil Mbappé eskel pral nan Real Madrid nou poko konnen. Nou pou konnen, men genyen yon total de 98 pousan chans pou Kylian Mbappé li ta rejwenn ekip sa nap pale de fòmasyon madrilèn nan, se pral lete pwochen. Fòn raple ke fransè a ki se Kylian Mbappé, misye ki ap lib se pral nan mwad jen kap vini la, el deja panse poul pa renouvle kontral avèk Paris Saint-Germain. Men selon yon avoka ki se pwòch prezidan Real Madrid la, n ap pale de Fiorentino Perez, avoka sa ta deklare nan jounal Marca ke Mbappé li menm l ap vini nan ekip Real Madrid lan ete pwochen. Se a di gen moun k ap tann Mbappé nan Real Madrid. M panse ke prezans Mbappé nan Real Madrid lap peze trè trè trè trè trè lou pou la fòmasyon Madrilèn de football. Epi lòt nouvèl an brèf toujou, nap diw ke genyen posibilite pou Paulo Dybala ta kite ekip Turinwaz lan. Paulo Dybala gen posibilite pou l ta kite ekip Juventus de Turen an apre sezon sa menm selon ajan. entènasyonal ajanten an nan moman sa ki ap fè tour d'Europe yon fason pou ajanten an ta jwenn yon gran klèb nan kontinan ewopeyen an. Fabrizio Romano ki se ajan yon moun tankou Paulo Dybala kisa l di? Fabrizio Romano fè konnen ke 2 klèb tankou FC Barcelone, Inter Milan, Paris Saint Germain deja ap fè zye dou avèk Dybala e yo deja reklame yon salè anyèl de 10 milyon ewo pou entènasyonal arjanten an, n ap pale donk de Paulo Dybala. Eske l prale? Nou poko konnen. Toujou nan sa ki an avèk nouvèl an brèf yo, n ap mennen nou fwa sa nan peyi Lafrans. Nou konnen, ann di ke nan mond la gen yon bagay ki ap bay anpil pwoblèm, se gè Larisi epi Likrèn. Anpil moun ki ap viv nan peyi Likrèn yo deja kite peyi an, swa y al an Polòy, y ale an di anpil nan yo al nan peyi ki pi pwòch yo, e Lèzetazini li menm deja ap resevwa yon kantite imigran Ikrenyen. Ebyen nan sans sa, genyen pòtye ki Pari Sen Jèmen an ki se Kelo Navas, men ni, Jan wap gade l la, Keylor Navas li menm ki resevwa lakay li 30 Ikrenyen. Ebyen 30 Ikrenyen sa yo ki lakay Keylor Navas, pli presizeman a Pari menm, se la ke yo menm yo twouve yo. E kote ke Keylor Navas avèk madanm ni, yo deja achte plizyè kabann, yon total de 30 kabann. Yo deja achte. Ekipe rad kay yo avèk manje epi achte yon pakèt rad pou migran Ikrenyen sa yo ki ap pran lafuit pa rapò avèk gè sa. Kidonk m panse ke se yon bèl bagay ke Kelo Navasi menm li fè lè l chwazi resevwa Ikrenyen sa yo lakay li puiske mond lan pandan n ap pale la mond lan li an boulvès. Dènye enfòmasyon pou n kapab. Pou ou menm telespektatè ou kapab kòmanse rele. Dènyè enfòmasyon an l ap mennen nou nan konpetisyon sa ki se la finalissima. Kisa k finalissima? Gen moun k ap gade imaj sa, se twofe a. Donk finalissima kisa l ye? Se ke se yon final ki ap fèt antre 2 ekip ki sot ranpòte konpetisyon, n ap pale de la koup dErop dè nasyon. ki se Litali, epi la Copa America ki se Larjantin. Donk, 2 ekip sa yo ap gen pou fè final, grand final sa, final 2 kontinan sa yo, se pral le premye jen k ap vini la a Wembley an Angletè, match sa k ap gen pou l fèt a 3 zè 45 antre chanpyon Copa America ki se Larjantin e chanpyon koup dErop la ki se, e n ap pale de ekip Italyèn nan. Dezenfòmasyon, N ap fè w konnen final sa fèt aprè yon akò ki te siyen antre l'UEFA e Conmebol 15 desanm 2021 an. Ebyen Litali li te bat Langletè nan tir o but, n sonje sa trè byen, li te bat Langletè nan tir o but a Wembley e Larjantin aprè 28 an san l pa t janm leve yon twofe, jenerasyon Messi, Di Maria. Ebyen, yo menm yo te mete fen nan sa lè yo te bat ekip Brezil la sur le strict minimum, yon gòl a zewo nan final Copa America ki sot pase a la. N ap di w ke final la l ap fèt, an di ke fwa sa a se kèk ti detay sou final la ki ap fèt sou yon sèl match. N ap pale de final Finalissima entre l'Argentine. e Litali. Final la ap fèt sou yon sèl match e pap gen pwolongasyon. Pap gen pwolongasyon. Si match sa ta fini nul, dirèkteman 2 ekip yo ap gen pou yo ale nan penaliti. E fò n raple ke se pral pou yon twazyèm fwa ke Finalissima a li menm l ap fèt. An 1985, Lafrans li te bat ekip Irigwe la 2 gòl a zewo.

Litali fè final. 5 peyi. Pami 5 peyi sa yo m sot site la se sèlman Larjantin ki li menm deja fè final la, an di ki pral fè final sa pandan 2 fwa. Pandan lè a l ap avanse, ekip ayisyèn nan li ap prepare l wi la pou l al pou l al pou l al jwe. Jiska prezan pandan m ap pale avè w la telespektatè, m poko genyen 11 lan. 11 k ap gen pou alinye a. Mwen poko genyen li devan m la pandan ke m ap eseye wè si m a fè le nesesè pou m kapab jwenn ki 11 ke Jean Jacques Pierre li menm l ap alinye kontre la fòmasyon, n ap pale byen de fòmasyon gwatemaltèk de foutbòl la. Bon, jiskaprezan m chèche, m poko wè pyès 11 men nan 15 minit Ayiti, Gwatemala.

Tande byen, nan tit, nan tit show a, sou moun kap swiv li sou Facebook, yap wè mwen mete nimewo a rele nan 813 390 56 36, nou mèt rele pa WhatsApp, map sèlman poze ou yon grenn kestyon, epi ou ou nan minit, bon petèt ke e petèt ke telespektatè yo menm yo pa gen pwoblèm minit, bon. Jan map gade la yo pa gen pwoblèm minit bon lè al deja ap avanse ebyen m pral kite w la m pral kite w kote ke w pral swiv match foutbòl Ayiti kontre la fòmasyon gwatemaltèk de foutbòl men map fè w konnen ke m pral eseye chèche depi m jwenn match sa map pote l pou w m pral chèche depi m jwenn match Ayiti kont ekip gwatemala mwen m pèsonèlman map pote match sa pou tout telespektatè. Pou tout telespektatris k ap swiv emisyon Alphabet Sport ke se swa sou Radyo Ecoute FM nan Kanada, Radyo Tele Vyèj nan Kanada, toujou Monreyal, moun k ap swiv mwen sou paj Alphabet Sport, sou paj Emmanuel Merson e sou paj JBTV Numeric, m pral chèche depi m jwenn match la, m ap pote l pou ou. Babay tout moun, m ba w randevou pou dimanch pwochen pou yon lòt edisyon ki pa lòt ke edisyon Renmen Anpil la